responsabilite l ak plis motivasyon pou l kanpe anfas òlalwa pou defann kòz pèp la e kontinye fè sekirite blayi sou teritwa a. Direktè Jeneral la, Mesye Rameau Normil, pa mare sosis li ak ankenn moun ki pa respekte lalwa. Li dekrete lapèmanans pou l jwenn yon bout a rèy tout bandi kèlkeswa kote yo planke nan peyi a. Se tankou lyon wi l ap mache pou l devore tout Sa k antrave sekirite peyi a. Nou konnen ki jan lyon move, nou konnen ki jan lyon pa janm jwe, enben ranmase karaktè nou, paske ak DG pnh la, li p ap fasil pou nou. Dayè, ak operasyon twal darenye a, ki ap. Fè chemen l. Pa gen wout pa bwa. Pa gen pyès moun non, pyès moun mwen di k ap jwenn padonab. Ou mèt tann, y ap rive sou ou. Plan trase pou ou deja. W ap pran nan filareyen an kanmenm. Wa di m te di w sa. Annatandan, toupatou nan peyi a, lapolis ap vanse sou tout atoufè ki twòp pou tè. Nan Nòdwès. peyi a, komin Pòdpè, BLTS ansanm ak Gad Kot mennen yon operasyon sere sere ki pèmèt yo mete anba kòd Emmanuel Jameson, Emmanuel Lorvens, Eugène Ronald, Petit Jean Robert, yo arete pou trafik ilisit stipefyan. Prezime trafikan yo te arete an flagran deli ak 10 pwen 5 kilo mariwana. N ap fè w konnen tou ke lapolis sezi yon kantite sòm lajan nan men yo, yon operasyon ki te fèt an prezans otorite lajistis nan Pòdpe. Pou kounyè a, yo nan gadavi nan komisarya komin nan. Nan yon operasyon solid ke ajan Brigad Rechèch ak Entèvansyon, bri, mennen ak BLTS, Brigad lit kont trafik stipefyan yo mete anba kòd Dumont Franck Aby Larco pou trafik ak detansyon zam ilegal. Yo arete l lakay li nan zòn Pui Blen. Operasyon sa a pèmèt ke lapolis dekouvri nan kay la yon lasnal ki nan yon konntenè ki gen ladan l diferan zam tout kalib, jilè pa bal, grenad, etui, kas, plizyè chajè plizyè tip gaz lakrimojèn ak anpil katouch pou diferan kalib zam. Lakay li tou lapolis dekouvri yon atelye byen ekipe ki pèmèt li fè maniman tout zam, fè sa l vle avèk yo. N ap raple tou ke gen anpil lòt materyèl ke lapolis jwenn nan magazen li ki se NS Supply ki nan zòn Centre. Se yon operasyon ke lapolis mennen ansanm avèk lajistis nan Pòtoprens pou kounye a. Dcpj ap kontinye travay sou dosye a. Lapolis Nasyonal Dayiti pran gwo dispozisyon pou met on bout a rèy kriminèl yo. Etwal Darenye a pase pran tout moun ki enplike de prè ou de lwen ladan yo. Se pou rezon sa ke tout direksyon depatmantal yo, tout komisarya nan peyi a louvri pou resevwa doleyans popilasyon an. Pa gen polis san popilasyon. Chèf lapolis la Mesye Ramon Normil swete tout moun pase yon bèl fèt fen dane

Yon lòt ka m panse ke anpil moun ap tann, se ka ki konsène Msye Larco. Fò m di nou byen, mwen tande anpil moun ap pale de sa, poukisa lapolis pa t gentan. te prezante a laprès e sitiyasyon Mesye Dumont Larco, ebyen fò m di nou tout operasyon pa fèt menm jan. Gen de operasyon ki pran plis tan e pou fè li, men sa ki pi enpòtan an se rive bay popilasyon an bòn zenfòmasyon an e bay li antan ke enfòmasyon an li disponib. Donk se pa paske pou yon rezon ou lòt tankou plizyè kòmantè fè, men antouka nou te kite. Ansanm dinite sa yo, yo te gen serenite yo, kote yo te akonpanye lajistis depè pou yo te kapab mennen operasyon sa. Se yon operasyon ki mennen 24 e 25 desanm. Pa bliye kontèks la, nou nan sitiyasyon de plan de sekirite pou fen dane avèk nouvèl an, ki vin kowòbore avèk plan doperasyon twal dareye a e n ap gade pandan moun ap fete. Ansanm Dinite yo menm, y ap travay. E se konsa, 24 avèk 25 desanm, akonpanye de la jistis e de pè, ansanm Dinite sa yo m zo di nou la a, swat, bri, BRDS, brigad kriminèl la an fèt nan dcpj te enplike nan operasyon sa a. E Dumon, mesye Dumon Larco e pral jwenn arestasyon li swit a pèkizisyon e ke yo te fè anndan kay li. Kote yo jwenn plizyè fizi, plizyè pistolè, plizyè lòt zam de kalib diferan, donk yo ta pral pwosede a arestasyon yo. Se 37, se 27 padon, 27 fizi daso ke lapolis rive sezi nan domisil Mesye Lapeau, 27 fizi daso. 9 pistolè, 3 revòlvè. Se sa nou sot gade la a. 27 fizi daso, 9 pistolè, 3 revòlvè. Sa bay an tou 39 arm a feu ke yo sezi sèlman lakay mesye Laveau. Pa bliye tou talè a, m te pale nou de 6 lòt ke diferan zinite de polis yo, yo te sezi nan kad patwouy ke yo te fè. Donk soti 15 desanm. A kote n ap pale la a, se antou 45 zam a fe, 39 nan domisil Mesye Laco e 6 lòt nan lari a, sa bay o total 45 zam a fe ke lapolis sezi nan ti peryòd de tan sa a, sa vle di soti 15 desanm a dat. E pa bliye jan m di nou an, ke se an 2 tan ke operasyon sa a te mennen. Nan samdi kote nou wè te gen yon kontenè ki te gen plizyè lòt materyèl anndan l, minisyon, zam e ke lajistis depè te poze sele nan yo puiske operasyon an ta pral kontinye nan 25 desanm. Donk dan zan premye tan yo te jwenn 271 chajè de diferan kalib. Dan zan segon tan yo vin jwenn 53 lòt.

de diferan kalib ke lapolis sezi lakay Misye Laron. Apre sa yo jwenn plizyè lòt materyèl, yo jwenn 50 biyè de 100 dola ameriken, yo jwenn jilè taktik, 2 jilè taktik, 2 kouto de konba, 14 sachè de katouch an biy, 6 gaz lakrimojèn.

Lajistis de pè te mennen nan operasyon 24 e 25 desanm lakay Misye Dumont Lacour ke nou sot wè la a ki te abiye avèk t-shirt koulè blanch e pantalon koulè griz. Nonm e nou t ap tande talè a la, òd jij de pè a bay, dabò genyen dè materyèl, dè telefòn pòtab, dè òdinatè, Pa vre? Des tablettes et ka pral permettre que la police pral jwenn plus enfomasyon ke sa l dispoze deja dakò e se nan kad sa a jan m te di nou an operasyon an li poko fini l ap kontinye e an tan ze lye la près ap kapab genyen si gen lòt arestasyon ki fèt men o moman gen lòt arestasyon ki fèt eske gen yon rapò de koz a efè ant evantyèlman moun yo pral arete Wi mesye m sou men an wi. Map toujou kapab wè sa. Mesye Dumont Placo jan zanmi tele pasifik la mande l eske mesye sa gen rapò avèk plizyè enstitisyon anndan leta oubyen eske a yon moman de la dure li te konn travay pou sèten enstitisyon anndan leta nou kapab di w wi e done nou gen montre ke mesye a te konn travay pou sèten enstitisyon anndan Sa a dayè se yon amure l ye e de pwofesyon e li konn bay sèvis li a sètèn zantite anndan Leta a. Men, konsta ke jij de pè a fè revele ke ansanm de pyès didantifikasyon ki montre ke misye konn travay avèk sètèn zantite anndan Leta, tout pyès sa yo se dè pyès ki eksplike. Donk sa vle di ke nan moman n ap pale la a, pa gen ankenn antite anndan Leta ke nou jwenn ofisyèlman ke misye ap travay pou li aktyèlman. Sèlman la fot kiyès ke l te genyen nan men l se l te montre ke rapò ke l te genyen dan le tan. E yonn nan bagay ki enpòtan e li pou nou revele a opinyon piblik lan, sè ke yon amurye li pa kapab genyen selon ajannda a ki etabli a plis ke 10 arm kote l ap travay sou yo a la fwa. Li pa ka depase plis ke 10. E la a nou wè ke. Sa nou sot di a la mesye sa li gentan nan pou nèf dakò e ke gen lè gen nan yo la jiskaprezan la lapolis ap kontinye e travay pou gade ki kote zam sa yo soti nan ki moman e poukisa zam sa yo te rantre an posesyon mesye sa donk jan di nou an se yon ankèt kap kontinye.